Medam ti mesye byenveni sou chanèl la ki se The Haitian Paradise mwen byen kontan jodi an m kapab m ap pote ba nou yon bèl ti konsèy sou sijè Coronavirus. ki vrèman an m kapab di w se yon katastrofe kounye a menm pou le mo kounye a m ap pale ansanm avèk w a la li vrèman terib paske gen anpil moun ki vrèman afekte pa li menm pou plis m kapab ba nou di nou ki vle di an gen anpil moun jan nou konprann li an se pa konsa li ye Rezon ki fè m di sa, gen anpil moun ki panse ke se yon vrèman maladi ki vrèman ka touye w imedyatman, men se pa vre. Paske rezon ki fè se pa vre, humm, osijè de sa m ap konprann e sa m vin aprann tande de li, humm, se yon maladi m kapab di w ki yon maladi atrapman. Yon maladi atrapman, sa vin pèmèt Ou vrèman pran anpil fòk ou pran anpil prekosyon anpil prekosyon sitou si ou konnen yon moun ki genyen ni an pou prevante sa pou pa pran ni pa rete pre kote moun sa a e non sèlman pa rete pre kote moun nan piga w bay okenn kèlkanswa moun nan piga w bay okenn moun ako akolad e piga w bay okenn moun lamen paseke ou kapab pran ni imedyatman, paske se yon maladi atrapman ke li ye. Epi se konsa ke sou sijè sa a ke m t ap tande, mwen t ap gade prezidan an ki se Donald Trump, ki se yè, mwen t ap gade misye ki te ap adrese nasyon an ansanm avèk kèlke enfòmasyon sou sijè de coronavirus. Ebyen pou sa map tande jan misye ap pale kel di li gen anpil prekosyon pou nou pran e anpil èd ki genyen pou sila yo ki gen ki atrape ladan li pa mwayen de afeksyon sa e non sèlman e pou pran anpil sou sou wè wap touse ou pa santi w byen piga ou al travay. Se sujè de sa yo li tap pale epi pou al travay si wap touse ou pa sot epi pou al travay e ankò de plis sak te sa ki te potem plis atansyon se lè se lè li di ke umm gen kèk peyi ke lap lap sispende peyi sa yo kijan de peyi peyi an ewop. tankou peyi sa yo lap sispende yo panse ke se kote se nan peyi sa yo ki gen plis ke maladi sa ap vrèman ravaje se plis kote sa yo ebyen lap sispende peyi a apati Temis JV lap kòmanse ki se vandredi humm ki se vandredi kap kòmanse lap kòmanse vandredi Demis JV. sa kòman l ye, li di ke pa gen okenn transpòtasyon k ap soti nan peyi nan peyi ann Ewòp ki pou vin isit. Ebyen l ap l ap dire anviwon on mwa. Ebyen lè tout moun tande pawòl sa a m kapab di nou sa bay anpil moun pwoblèm, rezon an paseke si w gen yon fanmi w, yon yon yon zanmi w ou kèlkont an kote nan kote sa yo e ki te gen pou l rantre lakay li, sa vin pèmèt moun sa ap gen difikilte pou l antre. Sa vin fè ke li bay anpil moun enkyetid, anpil anpil enkyetid paske ou panse ke ou gen pou w antre lakay ou e poutan lè w ap gade ou di w ap tande ke prezidan anonse ke l ap sispende peyi sa yo Ki kote se pe rezon an, se paske peyi sa yo ki gen genyen plis maladi a plis akwoche nan peyi sa yo, se la m kapab di w maladi a plis ap fè ravajman la, enben sa vin pèmèt pou l kapab kenbe peyi nou an, peyi kote nou ap viv la ki se Ozetazini, pou l kapab kenbe peyi sa an chaj e pou l kenbe peyi sa an sante, enben fòk li sispende peyi sa lòt peyi ki an Ewop pou yo pa vin plis. an bay plis pwoblèm ou si jan de maladi an ebyen se sa se sa m vin tande se sa m tande ke misye t ap di o sijè de sa ankò e ke l t ap bay pale sou konbyen konbyen de de sòm de lajan ke l gen pou l pou l swa ke pou l al siyen obyen kèlkonk pou l bay enfòmasyon pou tankou pou medikaman pou lopital pou kote moun nan ap moun nan ap desann tout bagay sa yo. Ebyen m kapab di w zanmi m frè pa m se anpil pwob anpil bagay anpil bagay ki la paske e menm menm mwen menm menm menm mwen menm pèsonèlman ke m ap viv isit lan la a m kapab di nou ke humm li bay pwoblèm ba bò kote pa m rezon an sa vin pèmèt m kapab di w menm lekòl vin arive fèrme. W wè sa m di w la? Lekòl vin arive fèrme e madanm mwen te gen pou l al lekòl jodi nan semèn semèn sa a la a, enben yè l jwenn yon imèl ke yo di ke lekòl la ap fèrme, yo p ap fè lekòl nou p ap fè lekòl nan klas ankò, enben y ap fè lekòl la online ki vle di Se sou entènèt yap fè lekòl la. Wap rete lakay ou epi wap ouvri entènèt ou bagay la, yap baw yon yon web epi ou antre ladan li epi wap fè devwa e ou kapab pale ansanm avèk pwofesè. Enben se sou sijè se se se sou sijè an bagay sa yo se konsa li ye se jan de pwoblèm sa a ke maladi sa a antre pa isit. Non sèlman li antre ou la baw pwoblèm touse e non sèlman li baw pwoblèm osijè de ekonomi. Men ekonomi an la a m kapab di w la a pou le moman kounye a m ap pale avèk ou an, ekonomi ayisyen amerikèn an sa vrèman vrèman vrèman ba anpil. Li vrèman vrèman ba, sa vin pèmèt anpil moun gen enkyetid, sitou pou sila yo ki se gwo biznismann, sitou pou sila yo ki se gwo antreprenè, m kapab di w bagay sa yo enkyete yo anpil, pase ke ekonomi an vrèman desann. Sa bay anpil pwoblèm pou yo menm, e ankò pou lòt yo m kapab di w ki gen m kapab di w ki prè a tou ki prè ki prèske prè a pansyon ki m kapab di w ki prèske sanse pa pa pa pa pa p travay ankò ki nan tan nan pansyon ebyen lè jan de bagay sa yo vin arive Li ba yo pwoblèm, pèmèt rezon ba yo pwoblèm nan, enben nonb de tan ou te pa ou panse ou te ka rete ou te ka ou gen tan pou pou pran nan pansyon, enben lè jan de bagay sa yo vin a rive, enben yo kapab ajoute plis tan osijè de o yo kapab a ajoute plis tan nan tan ou te ou t ap genyen pou pansyon an. Sa vin pèmèt frè m, zanmi m, fanatik mwen yo se pa jis sèlman nan sante li bay pwoblèm, li ba w, li bay pwoblèm jis nan ekonomik, pwoblèm maladi viris an. Zanmi m, ou menm k ap viv, kèlkanswa kote w ye a, pran anpil prekosyon. Pran anpil prekosyon paske humm lavi w vrèman enpòtan. Lavi w vrèman vrèman enpòtan. Panse ke pou pran de plis enfòmasyon m kapab ba nou, ebyen se lave men ou, kèlkanswa kote ou sòti, kèlkanswa kote ou te ye, lave men ou anvan ou antre osijè de manje. Lave men ou byen lave, anbye, e apwe de sa kounye ou pral ou pral osijè de bagay. E an dòtre tèm, pa antre nan akolad, pa bay akolad avèk moun Pa man pa bay la men pa bay moun la men e an menm tan an tou se yè a menm ke m tap tande m tap wè m tap gade ke se an gouvènman ke gouvènman gouvènman New York lan ke se Andre Cuomo ke misye tap pale ke l te di vrèman vre m kapab li di ke sa nou wè la a genyen plis kap ap gen plis toujou dèyè sa poko anyen rezon sa poko anyen e gen yon sistèm de materyo ke yo te yo itilize pou yo tès, pou yo pou fè tès lan, enben materyo sa yon ti jan fèb, li pa ka vrèman bay anpil, anpil li pa vrèman bay anpil, anpil korespondan konbyen ki jan de moun, men Le moman ke yo vin jwenn, le moman ke yo vin arive gen pozisyon pou yo gen yon pi bon materyo, yon pi bon aparèy sistèm pou yo teste moun, ebyen y ap jwenn plis moun ke yo panse, ke yo pa t panse ki gen, ki gen maladi an. Ebyen pwoblèm m kapab, sa m te kapab di nou, pa bay tèt nou anpil pwoblèm paske maladi sa li gen tretman li, Se pa yon maladi se jis konsa li ye, son maladi ki gen tretman li ye, e non plis de sa de tretman, pa panse ke non tande l jounen jodi non tande l jodi an, piga nou met nan tèt nou son maladi nouvo li ye, non li pa nouvo. Maladi sa a la lontan, maladi sa a gen plis ke 1 an ke l t ap sikile an an an an nan peyi chinwa. Se pa premyè fwa moun ap tande li. Enben, si se premyè fwa nou t ap tande l, yo t ap, yo pa t ap, si se premye fwa ke maladi sa a te la, yo pa t ap janm ka rive gad anba lon e menm ba li gen medikaman pou li. Ou wè sa m di w lan? Se yon maladi ki te la deja, men l pa t janm sikile nan eta ke l ye a kounye a. Sa vin pèmèt m kapab di w frè m, pran anpil prekosyon Anpil anpil atansyon kote w ap soti e kote w pwale paske sitou men kote m ap ba nou plis m ap ba nou yon ti enfòmasyon ankò ankò piga nou ateri nou osijè kote gen anpil moun anpil klèb piga nou ateri nou la sitou nan bal sitou nan nan nan dans anbiyans piga nou plis ateri nou la paske nou pa janm konnen kiyès moun ladan ladan yo ki genyen E pa pa e pa pa pa met nan tèt ou ke um ou pa prann konsa paske se yon maladi vrèman atrapman paske depi moun nan touse epi li estène ebyen mikwòb sa ki ki ki nan ki nan lè a ebyen l kapab antre nan ou menm ke ou menm ou tou prann se konsa l Se konsa m kapab di w maladi an ye. E jodi a m kwè ke m ale nan makèt jodi an, m pa t fè videyo sa a, m pa t fè videyo a pou m te montre non, men an tan menm tan m al nan makèt jodi an, tout anlè kote yo konn mete machandiz yo, m kapab di nou sa vrèman empty. Sa banm vrèman etonman paske m pat panse yon bagay konsa. Le pli souvan lè m wè jan de bagay sa yo, lè lal nan makèt nou wè makèt la vrèman an prèske an prèske vid, se le pli souvan lè nou se lè lanèj, yo di nou lanèj gen pou l tonbe anpil, moun pap ka sòti, sa vin pèmèt aj avan jou an rive, moun sòti al fè makèt, sa vin pèmèt yo vin fè makèt la vini blanch, pa gen okenn anyen nan makèt la. Men jodi a lè m ale m vrèman etonman. Sa vin sa vin fè sa vin pèmèt mwen kwè ke moun vrèman anpil prekosyon, yo pran anpil prekosyon osijè de sa. Men m arive lekòl, legliz, nan randevou, tout sa nèt m kapab di w lekòl fèmen Lè m di w fèmen, pa fèmen pou tout tan, se jis pandan, pandan, pandan, pandan, pou le, pandan, pandan, pandan pou le mò konnye a ke lekòl la li yon ti jan bay fèmen, men sitou lekòl timoun tankou, anm, kole, anm, tankou ti high school, lòt ti bagay sa yo, se yo fèmen, men tankou nan gran lekòl, kolèj, inivèsite, yo pa fè nan klas la, nou pa chita nan klas la, men yo fè lekòl sa a online, ki vle di se sou entènèt yo fè l pou le mò konnye a. M kapab di w se konsa. Se sa k ap se sa k ap pase pou leman kounye a. Se sa k ap fèt paske lavi n enpòtan e an menm tan fòk nou pran anpil prekosyon pou sa. Anpil prekosyon. Fanatik mwen, m swete ke nou vrèman pran anpil atansyon sou videyo sa a. Se pa yon videyo ke m jis, mwen jis fè l pou fè l. M jis fè videyo a pou m ba nou de enfòmasyon e kijan sistèm nan ye, kijan peyi a ap travèse, nan ki sitiyasyon peyi a ap travèse. Ebyen se pou sa ke m fè videyo sa a. E m swete nou rete sou chanèl la. Abòne sou li e konsa a chak fwa ke mwen mwen poste yon video e nou va wè li pou la e nou menm ki va wèl pou premyè fwa. Pa bliye abòne sou chanèl la epi nou kapab mete an kòmand kòmantè pou pou pou pou mwen epi banm banm sak nan panse nou kisa nou panse eske nou panse m ta sipoze fè lòt video sou chede nenpòt bagay la fèm konnen em konsa ke mwen menm Ma konnen eske se poum fèl konsa pou konsa mwen pa fèl em swete nou vrèman an pran anpil pasyans e m kwè ke sa pap rete konsa gen anpil enfòmasyon ki pou fèt gen anpil lòt bagay e m kwè ke nap rete branche sou chanèl la avèk sipò nou e youn avèk lòt m kwè ke nap ale nap avanse pou pi devan ke Bondye beni nou e ke Bondye rete avèk nou.